Bonjou bonswa tout moun tout moun tout moun an jeneral ki pral gade videyo sa e sa pral depande lè ke ou menm ou pral tande videyo a tou Lè ou pral tande l e lè ou pral gade videyo a tou ok. E si tout fwa gen 2 moun ki pral tande l se nan maten ke li menm li pral rive sou li m swete w bonjou e ou menm se nan aprè midi tou ke ou menm ou pral ladan l map swete w bonswa. E videyo ke nou menm nou pote pou ou jodi a se jis nou vin pou nou kapab pale w de yon sijè. Pase sijè sa ke nou menm nou pral pale de li menm nan nou jwenn majorite Jèn gason ki toujou ap poze tèt yo kesyon sa, yo toujou sou dout. Majorite jèn fi tou, toujou ap poze tèt yo kesyon sa, yo toujou sou dout. Men nou poko konnen. Kijan ke nou menm nou pwal fè videyo sa? Eske yon jèn fi, Gen aksè, li menm pou l kapab jwenn avèk yon jèn gason nan lari, li menm pou l kapab kontije jèn gason sa a, pou l koze ansanm avè l nan sans ke nou menm nou konn ap di l la, epi pou yo arive renmen. Sa s on kesyon nou poko konnen. Ebyen toutalè nou pral konnen sa nan videyo ke nou menm nou pral pale de li menm nan. Ok. Videyo sa a, li menm ki pral fè nou. Soti nan anpil dout ke nou menm nou te genyen. Tout moun ki te nan dout sa yo, nou menm jodi a nou pral nou pral soti nan dout sa ke nou te genyen. Ok? E si tout fwa ke jèn fi a li menm li kapab kontize ansanm avèk jèn kontize jèn gason an sou wout li jwenn li epi li renmen ansanm avèk li, Ebyen nan video sa nou pral konn tout bagay. E kisak konn lakoz fi a tou menm kel ta gen aksè lin poul ta kap koze ansanm avèk jèn gason an li pa ale Ebyen nou pral nou prale nou pral jwenn tout bagay sa yo sou chanèl ti roro an aksyon an Ebyen mezanmi nou pa ekskizem nou pral pran yon ti poz nap retounen toutalè epi nou menm poun kapab pote repons lan pou nou epi nan bon ti mamit pa bliye avan ke nou menm nou ale nou pral montrew kòman ou menm pou kapab abòne ansanm avèk chanèl tiwo an aksyon an pou abòne pou nou mete pous la pou nou epi wap kapab chwazi ba nou yon like epi wap patajel wap kòmantel pou nou e wap kite yon kòmantè pou nou epi ou menm ou kapab. Pa bliye aktive ti klòch la epi nenpòt video nou menm nou lage epi ou menm wap gentan arive wap jwenn li ok enben aprè poz la la nou menm nou pwal retounen ankò ok pa gen pwoblèm.

Ok mezanmi mezanmi mezanmi nou retounen yon dezyèm fwa ankò e ki bonjou bonswa tout moun kap tande nou epi bonswa tout kote tout mine videyo sa pral rive a epi nou voye tout tan salitasyon sa yo pou nou ok mezanmi nou pap nou pap bliye tout zanmi nou yo ki te sipòte nou depi lè pap rive nan pozisyon sa la men mèsi nap toujou

Ok gen moun nan ki vreman igneres de pase yo depi kapab gen aksè lap fel ke ou menm sa te vin yon byen pou li lap fel ke sa te vin yon mal pou li lap fel ok ebyen nou menm sa ke nou menm nou vin diw la jodia wi yon jèn fi kapab kontize yon jèn gason rezon ki fè majorite jèn fi pa chwazi fè sa yo gen yon dout nan tèt yo dout sa ke yo menm yo genyen nan tèt yo a. Ebyen mezanmi le pli souvan ou jwenn sa ou toujou jwenn lè jèn fi a li menm li fè yon bagay avèk tout san fwa l men gon bagay ki rele w lanmou lanmou li menm pa gen yon bagay ke li menm li pa konn fè ok avè di w gen dwa wè lanmou an li menm yon moun ap viv a letranje lòt la ap viv kenpòt lòt peyi ke li a lanmou ap fè yo rankontre kan menm lanmou an se menm jan tankou se yon antèn ke li ye se menm jan tankou se yon leman ke li ye ok.

Fi a li menm li te genyen yon lanmou nan kè l kap grennen kap tonbe pou jèn gason an, li toujou mete nan tèt li si l pa reprezan jèn gason an, li di jèn gason an ke mwen menm mwen renmen w, nèg la li menm li pwal panse yon lòt bagay ok paske majorite moun. Ou kwè ke majorite nou menm nou toujou met nan tèt nou se nou menm sèl antanke gason ki kapab parèt pou kapab kontize yon jèn fi. Non, bagay la se pa konsa l ye. Menm jan ou menm ou gen aksè pou parèt sou fi a, pou kapab esplike fi a santiman ke ou gen pou li, enben se menm jan tou gason an li menm li gen aksè pou l parèt prezans prezan.

Epi nan menm minit lan, menm segond lan li menm, nou kapab arive renmen ansanm avèk fi sa, epi li menm tou kapab sòti, ou envite fi a sòti. Èske sa kapab rive fèt? Wi, sa kapab rive fèt. Non, sa pa kab arive fèt. Nou gen twa kesyon ke nou menm nou pral, nou pral chèche repons yo la kounyea. Sak fè fi a li menm li paka chwazi kanpe prezans gason an poul di cheri kem renmenw li pwal mete nan tèt li gason an pwal di konsa ke ah mezanmi bagay la mande anpil refleksyon kitem reflechi pou mwen manzè li menm poul vin arive poul vin kontizem jodia antanke yon fi men sak pase sak fèl arive fè sa eske se pa kèk pèsekisyon. Eske se pa kèk demon a? Manzè pa bon moun non. Vrèman ke m te bezwen yon moun pou m fè vi m, men manzè pa yon bon moun. M p ap ka fè vi m ansanm avèk manzè. Enben mezanmi nou echwe. Antanke nou menm jèn gason pa janm met bay panse sa yo nan tèt nou ok. Pa mete panse sa yo nan tèt nou. Lè nou wè yon jèn fi parèt prezans nou, li kapab adrese nou, sèke li menm se yon bagay ke li menm li santi nan kè l. li pa ka li pa ka respire l ankò epi li vin chwazi vin chèche w pou l kapab degaje sa k ap sa k ap pote l nan kè l la ok sa k ap pèsekite l la sa vle di li menm li vin degaje l ansanm avèk ou se pa paske li menm li pa yon bon moun pou sa ok. Avedi nap pale de lanmou. Sa se yon lanmou, yon amitye, yon amou ki vin pèmèt li menm li chwazi fè. Avedi li vin santi li pa ka sipòte l ankò, li chèche, li vin degaje l. Men pou ki rezon se ou menm li chwazi l di l? Li te wè m la, li pa t chwazi di m li. Li te wè lòt la, li pa t chwazi di l li. Epi mwen li chwazi vin di m. Se pou mwen menm li genyen l. Afeksyon sa se pou mwen li ye. Pa chwazi minimize moun sa. Pa chwazi meprize moun sa. Pa chwazi imilye moun sa. Ok? Dezyèm kesyon, Èske yon gason kapab kontize yon jèn fi pou le moman epi pou l kapab evite l sot avè l? Wi, li kapab. Èske ou menm gason, lè fi sa fin renmen ansanm avèk ou, menm kote l renmen ansanm avèk ou a, kisa ke ou menm ou pral met nan tèt ou? Ki panse ou pral fè? Ki refleksyon ou pral fè? Nou menm medam yo pwochen video a se pou nou lap ye sa vle di sou menm sijè sa m pral pale ok pandan ke mwen menm map pale map esplike nou lè fi a li menm li fin ou parèt ou rankontre jèn fi a ou esplike l ou eksprime ou esplike l santiman ou gen pou li. Medam yo toujou di konsa ke le moman ke yon jèn gason fèk rankontre l sou chemen, pwòp jou, m sote sou ou, ou pantan sou mwen, epi pou arive gentan renmen m, non, pa gen bagay konsa, medam etire sa nan tèt nou, ok, m pap pale anpil sou li non, men nou mèt etire sa nan tèt nou, ok, pase yon gason kapab pran mil an pou l kapab. Konprann yon moun men pou l renmen yon fi lap nan yon segond twòp pou l kapab renmen l ok li pral pran dezan twazan pou l konprann ou men yon segond twòp pou l gentan renmen w pa mete sa nan tèt nou di konsa ke nou pa konnen pou ki rezon entèl vin renmen nou nan sans sa ok. Pou nou paka fè, nou pap fè video a twò long. Se sa ke nou menm nou bezwen di, wi, le moman ke ou wè fi a li menm li chwazi aksepte ou, li renmen ansanm avè ou, pwòp jou ke ou menm ou dwe ou adrese l la, se pa paske pa met nan tèt ou se bon fi a pa bon pou sa. Pa mete nan tèt ou sa vle di se dyab ki fè moun nan sa, se paske fi a son moun ki pa bon, se paske, non, non, non, non, non, pa met sa nan tèt ou. Se ke moun nan li menm li gen dwa santi nan li menm pawòl ke ou menm wap di l yo, vin atire l anpil, yo enterese l anpil, li pa jwenn okenn lòt mo li menm pou l kapab di w san ke se pa wi pou l di w. Li pap jwenn lòt mo ankò. A vle di lè sa, fason ke ou menm ou vin tonbe, moun sa vin tonbe pou ou, e fason ke ou menm ou vin adrese moun sa, fason ke ou menm ou vin koube w devan moun sa, lè sa li pa wè oken bouch pou l kapab refize w, pou l kapab di w non. Fòk li aksèptew kanmenm ok men pa mete nan tèt ou lè moun sa fin aksèpte li fè tout jan de bagay sa yo ou menm ou pwal chwazi ou pwal meprizel ou pwal pranl se kòm se yon tòchon pye avè di sa pwal sòti kòm yon chanson pou ou yon chansonèt chak fwa chak segond pou ou pou wap chantel pou wap di konsa men ki nan eta kem te jwenn ou men nan ki pozisyon ke mwen menm te pranw non non pa gen bagay konsa. Mezanmi si nou fwa nou pa fin gade video a nou pap jwenn ankò nou pap jwenn nou pap gentan gen kontwòl tout sa ki pale yo tout bèl pawòl ke nou pale yo enben mezanmi nou va eksizem anpil paskem pa vle fè video a twò long nou deja rive nan nivo ke nou menm nou ta dwe rive la enben mezanmi m swete nou menm poun kapab tann mwen pou pwochen video a ke nou menm nou pwal jwenn tout rès e rès e rès e lòt bagay yo kap vini toujou dakò mèsi anpil.